la pèp ayisyen si nou pa mouri bat pou nou pa mouri tande bat pou nou pa mouri pran anpil prekosyon pou nou pa mouri gen anpil bèl bagay nap wè nan peyi a paske m jwenn yon teknik a pa nan chita nan blablablabla mwen m pa kwè nan blablabla m jwenn yon teknik pou m bay peyi yon kout men papa aprè aprè sakrifis evèlmaten m jwenn yon lòt teknik yo fèm jwenn paj trump lan. Fè jwenn paj Trump lan. Que de ferèj pa pou mon peyi mon frè. Nan paj Trump lan m gen kèk non m voye bay Trump kounye a se kèk madanm bon non kèk madanm nèg m bezwen.
Pou vin pou vin pase yon sejou avè nou isit. Vin fè de twa semèn nan peyi a. Mennen timoun yo. Mennen timoun yo vini. Se bon moman y ap vini otèl yo vid. Otèl yo vid blan ap pran moun ni. Moun pa m m gen dèyè yo. Voye yo ban mwen tou. Voye yo vini isit. Pou yal mande mèt otèl yo bese otèl yo paske moun kap vini yo pa gen gwo kòb nan men yo pa al gade gwo kòb blan tap ban nou paske moun sa yo lap fè yo vini fè yo vini pandan yo vini an si sekretè deta a madanm pal isit avèk timoun yo misye di pa janm ka fè yon grenn timoun pa konn sak pase konsa si madanm li la timoun yo. Kounye a si se nan zòn Fontamara madanm nan ap fè de twa jou, w ap wè a pandan m leve la m ap jwenn de machin sekreteri deta, sekirite piblik ap siyonnen zòn nan paske yo gen enterè nan zòn nan. Haa! Men solisyon an! M jwenn solisyon an! Kounye a mwen gen kèk senatè la a. Bon m poko menm kòmanse travay Trump gentan ap bay rezilta Manmi yè yè wi m voye de twa mesaj bay Trump menm yè a rezilta ap tonbe kankou grenn lapli Gougi nèg la pa fout met pwet met pwet nen yo ozetazini la nan moman m ap pale la men men men lis la nan menm la kounya senatè sa yo depite sa yo ou paka nan yon peyi mezanmi yo. Depanse pou Paleman Ayisyen an prè de 20 milyon dola pandan on peryòd 4 an. Konbyen lwa nèg yo depoze nan peryòd lan 4 lwa. Chak grenn lwa sa yo koute peyi an prè de 5 milyon dola. Yo pa gen enterè nan fè pwopozisyon de lwa. Madanm yo pa la. Pitit yo pa la. Men si senatè entèl konnen madanm li fon tamara ka manman avèk timoun yo a lap fon pwopozisyon de lwa sou nèg kap sikile avèk zam ilegal wi la Guerrier le nan pwopozisyon lwa sa lap di kòm pa gen pandezon nan peyi a pèn de mò aboli men nap met on ti akwostich antre parantèz pèn de mò aboli pou kèk dosye men gen dosye espesifik se lanmò. Preval di sa klè, ou remèt zam nan, w al aprann yon metye. Ou kenbe zam nan nan men w, yo touye w. Se sa Prezidan Preval te di. Li klè sou sa. Donk kounye a, pandan nou fin voye madan senatè sa yo ban nou, voye pitit yo, an n ap di, gen lekòl ameriken isit. Gen lekòl ameriken. Timoun ap siveye, kontinye siv etid li. Siv etid li. Kounye a, si madanm entèlikana prive li a timoun yo, li pap kite kanmarad la al vide lwil. Paske l pa janm konnen ki lè madanm nan ap gen yon ijans pou l sot a timoun yo, pou l pa al pran nan lwil la. Se sa vle di ke l ap tou fè yon pwopozisyon de lwa. Mesye yo pale, se Pèp Ayisyen tande, se peyi a n ap refè la wi. L ap fè yon pwopozisyon de lwa, nenpòt nèg yo kenbe avèk yon lwil k ap vide sou wout la, se yon kriminèl, e touye l kòrèkteman. Sa pa nan pèdi tan avè l. Sa se touye. Sa e touye Yo pral vide lwil al tuye lòt moun ankò. Sa vle di gen lwa kap fèt. Yo pral fè de lwa kounya yon nèg ki pran li konnen yon diri son diri anpwazone li ye. M pa gen tan pou m reponn m wè gen kèk moun kap ekri makak sou Facebook la e mwen kap ekri madigra m pa gen tan pou m koute madigra kap betize. Mwen m gen yon fondasyon. Fondasyon m nan, nou fè nou fè nou fè sosyal, nou ede moun. Gen moun nou peye lekòl pou yo, genyen se manje kri nou ba yo. Gen kèk òganizasyon k konn ede m. Lè m bay yon moun yon sak diri, l sot ak sak diri l, m pa konn sa l fè avè l. M bay yon chofè k debake m yon sak diri, m pa konn sa l fè avè l. M pa gen tan pou m koute radòt dayè. Donk, nan konplèks lan, yo konn sa m fè nan konplèks lan. Se de biwo nou gen anba a. Nou gen Fondasyon Robert Céliné, Fonwòk, k ap ede moun, peye lekòl pou timoun, inivèsite, eksetera. Nou gen konplèks lan, se li k met pen sou tab lakay la. Donk. M ap di w yon bagay, Guerrier. Otomatikman nou kòmanse fè sa, n ap kòmanse jwenn de rezilta. Epi pandan nou fin, Trump fin ban nou kout men sa, voye moun sa yo ban nou la, epi yon nèg y ap bay pòs nan peyi Dayiti, nou di l nèg la pa ka ap dirije, l se gwo minis entèl, epi yon madanm li pa wè kisa l ap remèt nan peyi a. Èske w konprann, pè? Donk, kounye a, y ap voye lis lan ban nou. Epi, m ap travay rèd la, sou paj Trump la m ye la. E moun ministè finans pa dwe peye yo poko fini a lis la? E monchè, ki fè m kanpe. Yo dim Ronald gen dwa pa bon se li menm tou lè lap rive sou non pal fòl ta met nonl e lap men gen moun ki dim fòl ta met non em lis lan preske fin konplè men lè yo dim fòk li met nonl lan map reflechi ebyen ann kouri al pote non operasyon kle kou ti fwa sa se klop wè li nan kou oh wap bataw nèg wè se nan kou li gentan pranw bon lap mennen w kotel vle a operasyon kle kou yon operasyon ki vize egzije. Depa Prezidan Jovenel Moise sou pouvwa a, militan politik Assad Volcy fè konnen operasyon kle kou sa a ap kanpe lè Jovenel Moise remèt demisyon l definitivman. Pi lwen, dirijan ODEP Ayiti an denonse feblès Leta a nan dosye 7 etranje sa yo ki kite peyi a san yo pa jije. Assad Volcy ki di li endinye. Kouwè popilasyon an lage 2 bra pandye, 2 bra balanse nan savann nan, Assad Volcy nan mikwo Lydie Alexandre. Sa k pase la a? Nou menm kòm strikti politik, li di nou, nou gen pouse yon kri dendinyasyon paske li pa nòmal 215 an apre endepandans peyi a, non sèlman etranje yo ap pase nou lòd, men sepandan, yo prete sèvis yo. Kòm de mèsenè pou vin asasinen moun anndan peyi a. E la a nou gen yon mo spesyal pou plizyè jèn ki te pèdi lavi yo nan manifestasyon nan kad sa te rele oun bal a la tèt la. Nou sonje jèn ki tonbe nan zòn imigrasyon an pandan ke lap pale avèk yon moun epil tonbe pip kòm kwa se dispoze li dispoze poutan son bal a la tèt. Nou gen yon mo spesyal pou jèn sa ki tonbe nan Petyonvil kote li menm tou li te pran bal nan tèt lèn te denonse prezans snaypè.

Ebyen nèg yo, yo evakye yo anndan peyi a paske, yon lòt fwa ankò, lentènasyonal deside fò l sove Jovenel. Objektif prensipal evakyasyon sa a, se sove pouvwa a, men sepandan, y a le Premye Minis, Jean Henry Céant, ki li menm te klèman di, yo te vini pou asasinen l. E n sezi tande, ni laprezidans, ni laprimati, tout moun di yo pa konnen. Bon nan ki sa nou ye la a, pèp ayisyen? Si Premye Minis pa konnen kijan yo pati, si Prezidan pa konn kijan yo pati, sètadi yo pati ak tout zam yo tou. Donk! Pèp ayisyen an, nou livre a nou menm! N ap di Vandredi 22, Lasalin, Solino, Bèlè, Gran Ravin, Matisan, Petyonvil, Depatman Nò, tout kote nan peyi a, jèn gason, jèn fanm, inivèsitè, nèg nan klas mwayèn, nou di n ap lanse operasyon kle kou a e toutotan Jovenel Moïse pa toufe, nou p ap lage l!
Asad Volcy toujou nan aktyalite politik lan, pati Emèjans Patriyotik anonse patisipasyon l nan manifestasyon ki anonse pou jodi an pou kontinye egzije demisyon Prezidan Jovenel Moise sou pouvwa a. Dirijan pati an di yo regrèt lanmò plizyè manifestan ki tonbe anba bal polisye nan kad dènye mouvman mobilizasyon yo. Pati politik Emèjans Patriyotik kontinye plede anfavè yon tabou la rasa. A Tabou la raza wi pou rive chanje sistèm politik la nan peyi Dayiti, repòtaj Jean Paul Indy.
Nou pa ka pa salye kouraj moun nan katye popilè yo pandan n ap solidè avèk yo, anpil manman ak papa pitit ki pèdi moun nan batay sa a. Plizyè moun tonbe anba bal lapolis pandan dènye manifestasyon kont rejim an plas la. Viktim yo. Tout se jenn ki pat gen chans rantre lakay yo. Sekretè Egzekitif Emèjans Patriyotik la Erol Eliane konsidere viktim sa yo tankou se sòlda ki tonbe sou chan batay. Moun Tigwav ki tonbe, moun Jakmèl ki tonbe, Gonayiv ki tonbe, yo tonbe paske yo tap mande jistis sosyal, yo tap mande jistis nan dosye Petro Karibe. Yon jenn gason avèk drapo peyi a anvlope l ki tonbe. Nan batay sa a, nou pa ka pa deplore l. Militant gen yon lòt pwen li soulinye, arestasyon plizyè dizèn manifestan. Pou lapolis, se moun ki t ap fè dezòd. Me Erol Eliane bò kote pa l, pale de prizonye politik. N ap denonse tou de prizonye politik ke nou genyen nan men mesyedam sa yo. ki nan pouvwa a. N ap mande yo prese prese pou yo libere yo pou nou. Sitiyasyon sa sanble pa dekouraje moun ki opoze a rejim an plas la. Aprè 11 jou nou te okipe beton an, e se yon fè nòmal pou n ta kanpe pou n revize estrateji nou yo. Paske san ki koule yo, yo pa ka koule pou granmesi. Manm Emèjans Patriyotik yo pa deside kanpe nan batay la. Vandredi sa a, yo anonse ap sou beton an. Militan yo pa gen lòt revandikasyon, demisyon chèf leta a. Tout mouvman ki pou libere peyi sa a, tout mouvman pou pèp la jwenn jistis nan dosye petro karibe sa a, nou menm nou ladan l. Anben pèp la toujou mande depa prezidan Jovenel. Fòse lokatè palè nasyonal la rache manyòk li, se pa yon bagay ki fasil. Erol Eliane admèt sa. Batay politik la se vre li difisil, men dirijan emèjans patriyotik la kwè Opozisyon ap ranpòte la viktwa. An nou gade pou n wè konpòteman prezidan de la repiblik la. Jan santiman l ye an, nou menm popilasyon nou pa ka antann tou bònman ke prezidan Jovenel pral di nou l demisyone. Jodi a la a se popilasyon an e ki detèmine on pèp li ki di fò l ale. Jean Claude Duvalier li te pi mal li te di l pa prale. Erol Eliane soulinye dosye Petro Caribe a se on lòt zèl kat opozisyon an gen nan men l. Militan politik la mande lajistis pou l aji. Prezidan Jovenel Moise, jodi an si y ap tande tout moun nan dosye Petro Caribe, Prezidan Jovenel Moise y ap tande l, yo dwe tande l wi, paske li endekse atravè Agritrans, fòk lajistis, jij denstriksyon nan men l dosye a prale an, li abilite pou l tande l. Opozisyon an vle atake sou yon lòt teren, 14 depite mande pou met chèf leta a an akizasyon, Erol Eliane panse demach sa a p ap bay rezilta. Demach sa a Si nou te gen enstitisyon, nou te gen dwa di son demach ki trè lou a. Men vu avèk sa yo n genyen nan parleman anba a, nou pa ka kwè nan sa. Pou emèjans patriyotik, palman an gen responsabilite l nan deteryorasyon kriz politik la. Pati sa ki voye jete apèl dyalòg ekzekitif la kwè nan taboula raza. Kriz la ap kontinye, pèsonn pa wè ki kote solisyon ap sòti. Jean Paul Lundi, Caraibes FM. Nan jou k ap pral vini.